Fanatik foutbòl mwen yo, detay konsènan 2 ekipan Bayern Leverkusen nan. Ekipan Bayern Leverkusen nan genyen 120 lane, yo genyen sèlman 2 tit nan karyè yo. Jodi a, ekipan Bayern Leverkusen nan mete dlo nan bouch anpil moun. Nou konnen ke ekipan Bayern de Munich lan, se li menm ki tap domine. Bundesliga, Maestro Xabi Alonso di Bayern fon prete m sa paske mwen lan kay la. Ekip Bayer Leverkusen nan ki arive chanpyon sou ekip Werder Bremen nan jodi a, pa 5 gòl a 0. Se sa k fè ke ekip Bayer Leverkusen nan li menm li vin genyen 16 pwen an plis ekip Bayern nan. Lè ke ou genyen Bayern yon kote ou genyen 16 pwen an plis ekip sa. Se pa yon se pa yon bagay ki piti non. Paske pat gen ekip la ki te konn depi 2014. arive no jou a la ki te ka chanpyon Bundesliga non. Ebyen, Xabi Alonso li menm vini, li di pa gen bagay sa. Xabi Alonso, antanke antrenè mwen renmen w anpil. Lè ke yon antrenè vini nan yon ekip, ekip la te ba, li remoute ansanm avè l, li rive nan yon nivo. Fok fok ke nou bay antrenè sa anpil respè wi pase pou sezon an la Bayer Leverkusen li menm an li jwe 43 match li bat 38 match li li fè 5 match nil li pa ko janm pèdi pou sezon an enbe maestro Xabi Alonso li menm an ki vin mete lajwa nan kè fanatik Bayer Leverkusen nan pase ekip Bayer Leverkusen nan gen 120 lane se premye fwa wi ke li chanpyon Bundesliga wi. Sa se gras an avèk an maestro Xabi Alonso. Maestro Xabi Alonso mwen renmen w anpil. Nan kòmantè a, fè kòmantè pou di kisa ke ou apresye de Xabi Alonso kòm antrenè. Ebyen, klasman chanpyona Bundesliga a, Ekip Bayern Leverkusen nan ki chanpyon li menm avèk 79 pwen. Ebyen an dezyèm pozisyon nou gen ekip Bayern de Munich lan li menm ki a 63 pwen. Ebyen nou gen ekip Stuttgart la li menm ki an twazyèm pozisyon ansanm avèk 63 pwen. Ebyen ni ekip Bayern nan ni ekip Stuttgart la yo tout genyen menm pwen. Men sèlman se diferans an plis gòl. Nou konnen ke ekip Bayern li menm nan li toujou fè gòl. Enben, an katriyèm pozisyon, nou gen ekip an RB Leipzig la. Enben, ekip an RB Leipzig la li menm ki a 56 pwen. Enben, ekip an an senkyèm pozisyon, nou gen ekip an Borussia Dortmund nan li menm ki a 56 pwen. Li genyen menm. pwen ansanm avèk ekipan RB Leipzig la. Ebyen se konsa sa ye nan Bundesliga a. Ekipan Bayern Leverkusen nan li menm ki sakre chanpyon jodi a la pou la premyè fwa de listwa ebyen Xabi Alonso li menm ki fè listwa e mwen menm mwen ta swete ke ekipan e mwen ta swete ekip sa li kontinye travay an ki kontinye pwogrese jan ke lap pwogrese a la pou lòt ane pou ke mwen kapab wè yon Bayer Leverkusen ki lan Lig dè Chanpyon e mwen ta renmen pou Maestro Xabi Alonso li kontinye make listwa ansanm avèk ekip sa ki se Bayer Leverkusen pase lè ke ou antrenè ou fenk vini nan yon ekip ou mete ekip sa nan yon lòt nivo. gen lòt ekip an kap bezwen sèvis ou men si maestro Xabi Alonso li kontinye rete nan Bayern Leverkusen e mwen panse ke ekip an Bayern Leverkusen sa lap travay e mwen panse ekip sa li menm li kapab rive lwen gras avèk maestro Xabi Alonso se te zanmi paw Sonky foot randevou pou yon lòt video tchaw.